Alo tout moun! Bonjou, byenvini nan chanèl lan. Ah, nan videyo sa nou pral pale de emosyon. And rezon topik sa vrèman vrèman enpòtan paske emosyon sa son bagay ki preske determine kijan vi nou ap pase. Si yon relationship mache, si yon business partner mache, si yon travay mache, Ki desizyon nou fè avèk vi nou, like emosyon nou kontwole anpil bagay nan vi nou. So si nou pa konnen kijan pou nou regle emosyon nou, emosyon nou kòmanse deside sa k rive nan lavi nou. So umm ou konnen m renmen bay istwa, renmen bay inspiration but nan video sa map bay yon ti enfòmasyon tou. Ok so premye bagay fò nou define kisa yon emosyon ye so of course gen diferan maybe m ka kòmanse pou m di sa lèw etidye psychology, psychiatry pa gen yo sa se youn nan bagay nan psychology avèk psychiatry ke yo pa Agree. Ou konnen, lè gen de definisyon li vrèman klè, tout moun, psychiatry, neuroscience, education, yo deside ke wi sa, sa se sa definition lan ye. Men pou emosyon, sa se youn nan mo yo ke tout disiplin yo pa vrèman aksepte menm definisyon pou yon emosyon. So gen diferan definition but map pataje youn ladan yo avè w just pou nou make sure ke nap pale de menm bagay la. Ok so gon feeling gen feeling ann imajine gwo category ki rele feeling and then anba feeling gen emosyon gen sensation sansasyon. On sensation pa menm bagay lan avèk on emotion. So sensation sa vle di sa konekte avèk kò fizik nou. Like on sensation m santi la a cho, m santi kò m frèt, m santi kwè on boul nan vant mwen, sa son. Sensation paske mwen experience li nan kò fizik mwen. Emotion sa son feeling ki mental li pa li pa exactement bezwen gen yon localization nan kò fizik nou but um sa nou ka wè nan psychology se L, Anvan nou gen yon emosyon, plis de tan nou experience yon sensation. So pa egzanp, um, ann imajine ke m ap kwit yon manje and then mwen boule men m, ok? Sa se sa ki rive, men m boule. Sensation lan se, oh, m santi dwèt mwen, right, gon kote spesifik nan kò m, dwèt mwen cho, m santi pwent dwèt mwen ap boule. Sa sou yon situation ou ka di li yon ti jan neutral. And then lespri mwen, mind mwen antre nan situation an and li vin kreye yon istwa like oh mwen boule dwèt mwen ou wè m m pa janm fè yon bagay bon. Kounya lè mwen di tèt mwen istwa sa kounya m ka vin gon imosyon ke kòlè anben disappointment nan tèt mwen Anben m vin chagren paske m santi like m paka fon manje san m pa boule tèt mwen. So, emosyon an ti jan pi umm abstract, m pa konn ki jan di abstract like li li pa yon bagay ki tangible so lè nou panse de ki jan nou ka kòmanse regle emosyon nou S, Li ka ede nou anpil si nou kòmanse avèk a si nou ka dictate sensasyon nan kò nou. Paske sensation lan, li yon ti jan pi fasil pou w wè ki bò li ye paske li yon kote ki ki fizik. So bon m di w, mwen menm, emosyon ki te toujou yon pwoblèm pou mwen, se kòlè. Kounya m pa m telman kontan ke m ka experience bagay nan vim m pap fè kòlè but paske experience mwen te genyen nan vim mwen experience anpil bagay ki kraze kè mwen so m pat konnen kijan pou m process bagay sa yo so lè map grandi m vin fè yon pil kòlè. M te konn ap batay lan lekòl, yo mete m deyò nan premye lekòl mwen an. Kounye a, m mwen mò chill. But anvan sa m pa t calm konsa, right? Umm, si m eseye kontwole kòlè an, nou konnen lè kòlè an vini li yon ti jan twò ta pou nou fè anyen avè l, right? So, sa mwen aprann, anvan on moun fè kòlè, Ou gon pakèt diferan sensation ki ki deja nan kòw men paske nou disconnecte avèk kò fizik nou nou est I think especially sa se vre pou tout moun but nou ka wè sa anpil pou moun ki experience trauma ke nou ka la but nou pa konnen kisa nou santi nan kò fizik nou so sa vle di on imosyon anvan li tounen on dife poul boule tèt ou avèk boule tòt lòt moun pa pa pa li rive. So pa egzanp, kòlè, nou ka vin santi ke ok, m santi kò m cho, ou ka wè w ap souke, ou ka santi kè w ap bat fò, ou ka kenbe la. Si w ka pay attention kisa k ap rive nan kò mwen kounya? And mwen panse paske nou pa vrèman konnen sensation ke nou eksperyans nan kò nou, nou ka neglect. tèt nou tou like kisa ki ka fè yon moun pase yon jounen ou pa bwè asè dlo men kòw eko yon sensation nou santi lè nou swaf gòj nou sèch bouch nou ka sèch vant nou gèlè ap umm nou santi sharp feeling nan vant nou but nou nou ignore kò nou paske nou disconnecte avèk kò nou sa son kwe yon defense mechanism. It's pa jis sou son moun ki experience anpil trauma nan viw so pou nou komanse regle emosyon nou fò nou komanse rekonekte avèk kò fizik nou pou nou konnen kisa kò nou ap di nou nan chak moman nou toujou gon sensation nan kò nou a tout tan gen sensation ki pleasant and nou ka edem tradwi silvouplè pleasant gen sensation ki unpleasant gen sensation ki neutral. Pleasant, m pa konn egzakteman translation lan an kreyòl, but pleasant ke, oh sa son bon sensation, unpleasant, sensation sa, m pa renmen sensation sa, anpe neutral, neither, li pa bon, li pa pa bon tou. A tout tan, nou gen diferan sensation sa nan kò nou. So sa chanje anpil bagay pou mwen lè mwen wè ke lè w ap, lè w ap. Travay avèk emosyon. Li vin yon ti jan difisil. Li pa enposib, of course, but si w kòmanse avèk sensation lan, gen yon pil emosyon ki destructive, avèk negative emotion ke nou pa bezwen rive pou nou kòmanse express emotion lan. Pa egzanp, si m nan yon sitiyasyon, e mwen wè ke, ok, m santi kè m ap bat fò, Gòj mwen an ti jan vin sèch, m santi kòm an ti jan frèt, mwen wè ok m pral gen yon emosyon ki difisil la wi, gèlè m pral fè jalouzi anben mwen pral fè kòlè, banm fè yon bagay, banm banm reyaji pou m fè yon bagay diferan pou emosyon sa pa kontwole pa kòmanse kontwole m right, sensation, sansasyon so ki sansasyon ke ou santi nan kò w kounya? N panse sa ede nou tou konnen kisa pou nou fè pou nou pran swen tèt nou si nou pa ka tande kò nou sa kò nou ap di nou nou kòmanse neglekte tèt nou anpil and then emosyon yo kòmanse kontwole nou ok sa se premye bagay sensation diferans avèk on sensasyon on emosyon emosyon avèk on feeling. Lòt bagay lan se tout emosyon nòmal. Nòmal, nòmal, nòmal. Tout emosyon nòmal. Kòlè nòmal. Li destructive, but li nòmal. Kè chagre. Nou pa yon bon feeling, but li nòmal. Kè kontan. Tout emosyon sa yo nòmal. Nou ka di ke tout emosyon 3 kategori. Gen high zone, lè w woww ou high! Sa ka kòlè, sa ka excitement, ou gen yon pil energy. Gen emosyon ki nan low zone, sa vle di chagren, depresyon, ou pa santi ou gen pil energy, lethargic, vrèman fatige, anben ou jis santi ou vid, sa son low zone emotion. And then gen emosyon ki. Ok. Okazon. M rele sa okazon. Pa gon pwoblèm si nou eksperyans emosyon sa yo. Tout moun eksperyans diferan emosyon. Sa k vin yon pwoblèm e lè nou kole la. Si nou kole nan depresyon an, anben nou vin kole nan Kòlè an Avenue vin kole nan excitement nou two eksite and rezon sa se yon pwoblèm e paske kounya sa vle di nou pa gen kontwol tèt nou emosyon an kap kontwole nou so chak tan nou wè ke oh mwen kole nan emosyon sa wi I'm stuck in the high zone or I'm stuck in the low zone sa vle di fò nou pran tan pou nou acknowledge emosyon sa yo l yo fè anpil studies ki moutre ke anpil maladi ke nou vin develope nan kò nou sa se paske li konekte avèk emosyon ke nou poko process gwo maladi nou ka vin fè paske nou pa process seri de emosyon so sa vle di Si nou aprann kijan pou nou pran swen tèt nou, particularly vi emosyon nou, gen de seri de maladi nou pap bezwen develope. Am, sa enpòtan. And mwen panse li enpòtan tou ke nou pa jis, doktè enpòtan of course, psychologist enpòtan, therapist enpòtan, but fò nou aprann kijan pou nou pran swen tèt nou, And on jan nou ka fè sa se aprann kisa kap prive nan kò w. Eske w nan high zone lan kounya? Eske w nan low zone lan kounya? Eske w nan ok zone lan kounya? And sa mwen ta renmen di de ok zone lan, ou ka fon ti kòlè but ou pa rete la. And ou pa kite kòlè an vin Telman gwo ke nou boule tout bagay bò kote nou, nou boule relationship lan, boule travay lan, boule business partnership lan, nou pa ka kite emosyon nou kontwole vi nou. Emosyon, emosyon yo vrèman impermanent. M pa konn kijan w di impermanent an kreyòl, but se kouwè lè w gade syèl lan, m montre w syèl lan.

Emosyon se konsa, li toujou ap chanje. So menm si yon yon emosyon se yon bon feeling, like pa egzanp ou in love avèk yon moun, sa ap chanje. Si yon emosyon la e lè yon difisil emosyon, kwè yon break up, kè w kraze, sa ap chanje. And sa se yon bagay ki vrèman ede m kontwole emosyon mwen lè mwen reflechi tout bagay ki fèt avèk

Li toujou ap chanje. So pa egzanp mwen marye right avèk marim lan. Ou konnen sa sa ki kap fè nou soufri anpil? Lè nou wè bagay ki impermanent ki ne like necessarily fò yo chanje, lè nou wè bagay sa yo kòm on bagay ki permanent. Lè bagay sa vin chanje ooh nou soufri anpil. And mwen panse sa pa vle di ke nou pa enjoy life. Fò nou enjoy life like mwen renmen fanmi m, renmen sè m, renmen vi mwen genyen la Bali, renmen bon manje. But mwen toujou reflechi ke all composite things are impermanent. Tout bagay ki fèt avèk yon pati, diferan pati, fò li chanje. And pa jis fò li chanje, li toujou ap chanje. Pa egzanp lè nou gade plant sa like I don't know lèm gade li pa sanble ke lap chanje but li pat toujou gwosè sa and li pap toujou rete gwosè sa so kilè li chanje e pa kwè nan on moman l chanje nan chanj like an reyalite tout bagay ap

So chak maten mwen mwen fè 4 diferan meditasyon m fè meditasyon concentration pou mwen ka moute tèt mwen kijan poum focus m panse te mwen te fè yon video de topic sa map linkl anba pou ou si w poko gade l mwen fè meditasyon sou compassion oubyen bodhicitta pou m ka cultivate compassion paske sa son sekrè kijan nou ka kontan nan vi an. Mwen fè meditasyon sou impermanence, mwen reflechi tout bagay mwen genyen nan vi sa lap chanje chak segonn. Kò mwen tou, on jou fòt Chelsea mouri. Kot Chelsea ki te la lè li te 3 zan, li te tou piti but kounye a m vin m pa wo but m vin gwo, sa sa pa menm moun lan. Kijan, kilè ak kijan li vin chanje konsa and then epa chanj chanjman sa pa janm sispann. On jou map vin granmoun. N mwen fè w meditasyon tou sou jan reyalite an vrèman egziste. N panse maybe pita nou ka fè video sou lòt diferan meditasyon sa yo tou but meditasyon concentration la sa enpòtan paske sa ede nou vin stab. Se kouwè si w imajine like on on mòso koton and si gen van. Kou van an move, koton an konsa, l ap move. So, si nou pa ka, si nou pa gen konsantrasyon, sa vle di, nenpòt bagay ki pase devan nou, li rale nou. Si nou renmen bagay lan, nou wè yon bèl fi, anben yon bèl mesye, anben yon bon manje, tout bagay rale nou paske nou pa ka gen chwa ki bon pou nou mete fokis nou. So siv nou renmen bagay lan bagay lan rale nou si nou pa renmen bagay lan nou pouse li and kisa kap move lan imosyon nou rale attachment pouse aversion and e se konsa si nou pa gen concentration so meditasyon sa vreman enpotan paske sou ka deside kibò ou mete fokis ou lè imosyon difisil sa yo vini ou ka deside kibò ou mete fokis ou tou. Ou p menm si jis paske on emosyon vini, emosyon vrèman impermanent, sa pa vle di fò mwen ex. Sa s on gwo bagay wi. Jis paske mwen wè kòlè an la, mwen santi kòlè an la, sa pa vle di li necessary pou mwen eksprese kòlè an. M te toujou like Sa son gwo bagay! Jis paske mwen gen yon sensation ki difisil, anben yon emosyon ki difisil, anben pa egzanp lè nou nan yon relationship and nou wè yon moun ki bèl anben yon lòt bagay ke nou renmen, jis paske nou gen yon feeling anben yon emosyon nou pa bezwen reyaji sou li, Especially si nou ka wè kisa li ka kòz, jan li ka kreye soufrans pou yon lòt moun. So meditasyon concentration la, ki link la mwen metel anba pou ou, lap ede nou vin pi stab pou nou ka deside ki ki bò atansyon nou ale, kap den deside like

Summarize sa m sot di nan videyo an, m konnen m pale anpil. So, premyeman m te pale de ki sa yon emosyon ye, jan yon emosyon, yon feeling, avèk yon sensation diferan. Yon sensation an ti jan more accessible, nou ka santi sensation lan sou kò nou. And then tout emosyon gen yon sensation ki. konekte avè l so si nou ka spot on sensation pa egzanp on sensation cho nan kò nou sa vle di anvan kòlè an vini gon on pil sensation nan kò nou ki di nou ke kòlè ap vini si nou ka wè ok m konnen Nou pa vrèman chanje. Plis de tan, si nou pa al eksprès kòlè, anben jalouzi, sensation yo plis de tan yo menm. So si w vin aprann, ok mwen konnen lè m pa al fè kòlè, jalouzi, e sa mwen wè ke mwen e m santi la. On ti jan vin tight, mwen santi vant mwen ap bouyi, mwen santi gòj mwen vin sèch. Ok, kou m santi sensation la, m p ap kite kòlè an tounen yon dife, m ap kouri, m ap kouri soti nan sitiyasyon an pou m ka kontwole emosyon mwen. And lòt bagay la mwen te di tou se e kòm si, si nou pa kontwole emosyon nou, emosyon nou vin kontwole nou and vin deside ki bò n ale ki sa nou fè so sa vle di nou pa gen kontwòl vi nou m te pale de ki jan finamena or tout bagay nou eksperyans yo yo impermanent sa vle di y ap chanje si nou panse ke yo permanent and yo p ap chanje lè bagay lan chanje Li vin ba nou anpil pwoblèm paske kè nou kraze. E kòm si like reyalite nou te panse an, sa k vin rive an diferan kòm reyalite an. So kounye a nou vin soufri. Men si chak jou nou reflechi ke waw, tout bagay m te genyen lè m te gen 3 zan, jan m te ye lè m te gen 3 zan, jan po m te ye, jan cheve m te ye, jan kò m te ye. Like. Li tout tout bagay fò li chanje relationship lan maryaj lan moun nou renmen fò yo tout ale fò yo tout mouri fò Chelsea mouri yon jou e pa kòmsi sa vle di lè bagay sa rive nou pap santi nou chagren of course paske se human nou ye but li pap frape nou menm jan paske nou gentan pran tan pou nou reflechi sou reyalite sa yo mwen panse youn nan rezon ke mwen renmen vwayaje Mal etidye India, ou konnen map fè on journey 100 jou ke mwen poste sou YouTube chak jou pou 100 jou but m pa toujou m in fact mwen pa um on gwo moun social media pou 100 jou sa yo m vin m vin sou social media anpil but apre 100 jou sa yo map poste mwens and m pral nan on retreat m toujou al India pou mal study avèk diferan monk diferan fizisis, diferan scholar, paske tout soufrans nou gen yo, yo pa nouvo. Ou konprann? Si bagay lan egziste jan pou rezoud pwoblèm lan, m pa bezwen pran vi m pou m ap chèche yon solisyon ke yo deja ekri ki jan pou fè l. So m renmen ale la pou mwen etidye, pou mwen jwenn enfòmasyon ki ka then vin tounen sajès pou mwen. So e sa m ap fè apre 100 jou sa yo. a fini. So mwen panse li vrèman enpòtan pou nou reflechi sou sa yo, pou nou vin aprann kijan nou ka tande tande kò nou. Sa son jan nou ka pi janti a tèt nou lè nou konnen kisa nap eksperyans nan kò fizik nou paske lè nou konnen sa ka nap eksperyans nan kò fizik nou then nou ka bay tèt nou sa nou bezwen, nou ka pi janti avèk tèt nou, nou ka pi pran swen tèt nou and then si nou pran swen tèt nou Nou kreye l mwens soufrans pou lòt moun. Paske se sèl moun k ap soufri ki fè lòt moun soufri. Si nou pa t ap soufri, si nou te konnen ki jan nou ka gen plis konpasyon avèk tèt nou, nou t ap gen plis konpasyon pou lòt moun tou. Anden lòt bagay la mwen te di, kalite meditasyon mwen fè chak jou, M fè 4 diferan meditasyon, but tou lè 4 tonbe anba 2 kategori, gen meditasyon pou concentration, pou nou ka focus mind nou, pou nou vin stab, sa vrèman enpòtan pou emosyon nou, silvouplè fè meditasyon sa chak jou, li pran 3 minit, kòman tout instruction yo la, mwen pwomèt ou, especially si w gen pwoblèm avèk emosyonw, Sa ap chanje tout bagay. Really. And then lòt 3 meditasyon m poko pale de yo nan chanèl lan but yo tonbe anba on lòt kategori ki rele analytical meditation. So nou bezwen meditasyon concentration lan pou nou fè tèt nou stop. And nou bezwen meditasyon analytic meditasyon an pou nou transfòme jan nou panse and jan lespri nou work ou paka imajine jan ou sonje yè m tap pale de yon topik and topik lan se de Si nou konnen ke sa nou vrèman vle nan lavi an se kè kontan, e pa kè kontan, oh map souri paske m gen tout bagay mwen bezwen, non but vrèman ultimate happiness, and dezyèm bagay la nap chèche se pou nou libere tèt nou, freedom. But bagay nap kouri dèyè yo, yo pap vrèman ba nou sa so then te gon kesyon nan video an yè kijan ou ka jwenn sa pou cultivate sa ki anndan kisa pou cultivate ki anndan lespri nou mind nou si w transfòme mind ou ou transfòme vi w se konsa si w vrèman vle kè kontan. Transfòme mind ou. Kijan w transfòme mind ou? Avèk meditasyon. Meditasyon se kouwè, ou konnen like si w vle fit, ou pa vle gen yon gwo vant, ou vle gen mas ou vle yon ti jan mwen sexy w al nan yon spò, w al nan yon gym, w al fè pilates right. Menm jan tou si w vle chanje emosyon w, jan w panse, your level of consciousness, jan w wè vi an, ou transfòme e kòmsi Ou mennen lespri ou pou fè spò. Spò pou lespri an se meditasyon. E sa k fè meditasyon vrèman vrèman enpòtan? So, ann aprann ki jan nou ka regle emosyon nou. M panse nan videyo sa mwen pa vrèman di ki sa pou w fè. Oh, maybe mwen ka di w nan videyo sa. Li yon ti jan long, but That's ok um lè mwen santi on sensation nan kòm pa egzanp ou konnen sam di mwen te vrèman kòlè se te on gwo bagay pou mwen and gen de fwa kòm moun ayisyen nou nòmalize kòlè an oh nou kòmanse joure nou ka joure yon moun aprè sa nou pale avèl ankò nou di mo ke nou regrèt nou bat timoun nou nou kraze bagay gen de fwa kòlè an an silans Sa vin fè nou malad fizik, physically nou kebe anpil bagay, nou ka vin develope kansè nan tete nou, yon pakèt pwoblèm nou vin genyen. So sa pou nou fè, si nou pa sipoze express emosyon an, and sa son bagay yo moutre nou Etazini, lè w pa al fè kòlè, Pran on zòrye, kòmanse bay bay zòrye an on kèt kout pren. Oh sa grav. Sa vle di wap praktise pou lòt next victim ou an. E sa wap fè lè w pran on zòrye, lè w bay on mi on kout pwen jiskon kraze mi an, and ou di ok m santi m pi byen kounya. Yo gen klas wi Etazini pou release anger. Sa se but wap still express anger an. Sa son pwoblèm paske on fwa wap expressly sou on moun pou kreye soufrans pou moun sa but sa pa necessary. But lòt extreme lan tou se pou ou pa expressly ou kenbel anndan. So sa w sipoze fè be like wood ou konnen m pa konn kijan w di wood but on. Wood, ede m silvouplè, ki jan ou ka tradi mo wood? Pyebwa, Anben, sa son w, actually sa se wood. Li djanm, li jis rete konsa. Seek solitude, chache yon kote pou pou kont ou. Breathe, pran kèt souf. And observe, fò, fò, e kòmsi, um. Èske w konn gen eksperyans ke w ap kriye and w ap gade tèt ou ap kriye? So sa vle di, ou pa soufrans lan. Si w ka gade, si w ka observe on bagay, sa vle di sa k ap rive an e pa ou menm. So ou ka gade tèt ou ap experience Oh tèt ou ki vle anben tèt ou kap experience kòlè an and lè w e kòmsi on timoun right si timoun lan ap fè yon bagay mal kou gade l li ranje kò l emosyon yo on ti jan menm jan tou ou gade kibò emosyon an ye kijan emosyon an egziste but ou e pa kòmsi yon bagay analytic yon bagay intellectual ou jus ap gade And wap breathe and then li dissolve m pwomèt ou sa. Li difisil pou pa reyaji sou li. Sa ki pi difisil lan like especially pou kòlè se premye sa ki pi grav lan ke nou fè nou express kòlè fizikman like nou ka bay sa yon kout pwen, nou bay moun yon kout pwen sa se Si w gen, si w fè kòlè and e sa w ap fè, sa vle di, this is the grosser version. Si w stop sa, apre sa sa pou nou stop se mo yo. Sa yon ti jan pi subtle ke yon bagay fizik. Mo yo, sa nou di. Joure moun, di moun, oh bagay nou regèt, regrèt. Lè nou sispann sa, sa ki vin. on ti jan pi subtle but pi difisil tou pou stop se sa kap rive mentally and then apre on tan sa vin stop tou so physical nou stop sa anvan verbally sa nap di nou stop sa and then mentally apre on tan meditasyon ap ede nou pou nou stop sa tou so son journey right. Nou se nou se human being nou ye tout moun experience difisil emosyon difisil especially lè nou gen de bagay ke nou experience nan vi an ke waww li fè nou mal anpil pa egzanp pèdi yon paran moun ki abuse nou or si yon relationship fini anben yon moun fè cheat sou nou like sa yo grav li pa fasil pou nou experience sa yo but nou resilient nou ka leve ankò nou ka konnen ke soufrans lan pa personal m toujou di sa li pa personal sa son bagay ki universal but resilient vle di ke Lè yon moun resilient, m pa konn kijan di resilient an kreyòl. Rezilyans, I think so, rezilyans. Sa vle di ke, sa pa vle di nou pa eksperyans bagay ki difisil nan vi an. Li vle di nou eksperyans anpil bagay ki difisil, men nou toujou leve. Paske nou wè ke gon rezon pou soufrans lan. On jou istwa ou ka vrèman. sove yon vi yon lòt moun gon rezon pou soufrans lan yeah ok bye m ta renmen konnen sa nou panse de topik sa nenpòt kesyon nou genyen èske ou familiar avèk meditasyon ki eksperyans yo avèk emosyon especially m pa konnen si sa yon topic nou pale anpil de li nan community ayisyen an so map tann nou pou nou pale bye.